Nou gon grenn lidè politik la ki poko janm trayi Ayiti li rele Guy Philippe konnya la il revient a mon petit frère Guy Philippe ki pou fè pèp ayisyen an pran lari ansanm avèl al regle sal poul regle a. Klè kou dlo kòb.
Se di ou di pou mete pi. E di ou di ki Filip. On moman, on moman. Petèt ti frè a, kòm li pase prizon deja, li ka pè dlo cho. Li pa vle fè yon bagay avèk la vyolans pou yo pa mete baton nan ve wou l ankò. Men lè w s on lidè. Ou reziyen w, kèlkeswa sa k rive a rive, menm si w al nan prizon ankò, w ap fè l pou yon bòn koz, paske frè ak sè w yo ap soufri, timoun pa k al lekòl, pa gen lopital nan peyi a, pa ganyen. Se di ou di l mete pye l atè ankò wi la a. Mete pye l atè!

Se pa gen afè vyolan manifestasyon sa e revolisyon pasifik hein se mache blan yo pa la vyolans yo te fè jounen jodi a li klè il yo kò kèlkeswa metòd itilize a jounen jodi a fòk ayisyen an soti nan kawo ke li ye la Pa gen afè pasifik ankò la a, se revolisyon ansanglante. Men jan n gade la a, Guy Philippe ta plis petèt wè ke se popilasyon an ki mete kò l nan lari, ki sòti menm jan se te fè sa Sri Lanka. Men ou menm, ou wè l yon lòt fason, ou menm si n rete toujou nan pasifik la, pa gen anyen k ap fèt. Non non non m va ale odela de sa valè m fèk di w sa la ti frè. Men si otorite ap tann ou la otorite ka di ke wap preche vyolans wi. Nan ki bèlèm sa arete m nan faz nou ye la peyi a kidnape pa pa e pa pa pa loligachi ayisyèn li li kidnape pa pa laklas politik relijyez e medyatik Menm adèp vodou yo se krim y ap fè nan peyi a. Èske w konprann? Se vyolans y ap fè kotidyènman sou nou. Men lè li tan pou n fè vyolans sou yo tou. Se vyolans y ap fè sou nou. Ou sou nou depi 1806. Konbyen timoun ki pa ka al lekòl? Se vyolans y ap fè sou nou. Se vyolans y ap fè sou li.
Ok. Ou bann moun nan lari a la pa ka manje, moun nan leve li pran panye li pran lari, 60 ans lap mache nan lari ap espere li rankontre yon moun li konnen ka fè kado yon 100 goud pou lal manje. Se vyolans! Sa la fò ke nou netwaye sak la nan toyiboyi nou ye la nan enbrogliyo nou ye la konpatriyòt ayisyen la sèl solisyon vyab e durab se la taboula raza, la revolisyon an sanglante, pa gen deba sou sa, fò n netwaye klas politik sa, fò n netwaye loligachi ayisyèn ki kenbe richès peyi a an otaj depi lasasina de papa Desalin. Vwala.
Donk grenn solisyon ou menm ou klè, nan faz ke nou rive la, son netwayaj. Konplè. Total kapital. Tout a fè.
Nou pa ka desann biban ankò.
Nou pa ka? Nou pa ka desann biban ankò. Se poutèt sa, menm si m se yon e fèn e de Guy Philippe avèk sèt apwòch pasifis a la manyè de Srilankè, li pap pote fwi an Ayiti ankò. Nou pa ka tann, nou pa ka tann ankò. Ui mwa pli ta, le kawo s'enstale e le sistèm d'apartheid politik ekonomik gagne du terrain, n'ap pale de monte kep, yon bann moun ki nan òganizasyon san wont, san pidè ki anti Ayiti ap voye reprezantan, y'ap goumen antre yo, mwen ka gen yon fanm ap goumen, yo ka gen yon vodou ap goumen. So m pa konprann anyen. Ki moun ki ka kwè la sou s on bon Ayisyen natif natal ke yo ka òganize eleksyon nan peyi sa jan l ye la e n konnen menm si yo ta rive fè l s on eleksyon bidon k ap al pote ban nou la ankò yon afide de Joseph Michel Martelly e de Clinton. Trè kondo kok fwa sa la nou pa nou pa genyen.
Deja pwofesè se yon prediksyon ou gentan wè ke eleksyon kap vini la yo se moun pa entènasyonal la kap vini la kap tounen la ankò. Non nou pa ka nan radòt sa e menm salopri yo kap fè pa nan figi nou pa nan figi popilasyon ayisyèn nan se menm e salopritur yo yo pral ban nou bay vide la e nan kòman rele bagay sa menm nan nan sant de tabilasyon an kanada lafrans pral chita yo di bon E men moun ki prezidan, men moun ki depite, men moun ki senatè, men moun ki majistra. Men pwofesè, malgre tout bagay sa yo, kòman ou konprann pasivite ou byen silans e popilasyon an? Malgre sa parèt difisil, malgre tout dezòd kap fèt la yo?
Ha! Nou gen tandans an Ayiti akile popilasyon ayisyèn nan. Men, mezanmi, depi... 86 wi pèp ayisyen an nan lari kisa janm jwenn ala kounye a pou nèg chita kwaze bwa nou yo fè yon radòt la yo negosye avèk lè bann zame yo fè yo kalme yo nan fyèf yo epi yo fon eleksyon malatchonn bouyi vide ban nou la epi yo ban nou Yon lòt salopriture e phtk o pouvwa pou kontinye piye e richès peyi a epi pou popilasyon an a 97 pousan kontinye soufri. Mwen menm klas mwayèn pa egziste ankò an Ayiti non se. Non gen lontan m pa ka pale de bagay sa. Anben vwala, tout tout tout tout tout pwofesyonèl ayisyen, medsen, enjenyè, agwonòm, ansenyan, menm inivèsite an Ayiti fèmen. Non men men pwofesè lè m ap tande w la sa k ap sa k vin nan tèt mwen lè m gade Ou swete pou ekip Guy Philippe la men sa pou l ta fè, lè m gade bò kote mesye yo, ba, e bon y ap travay, suivan sa yo toujou di y ap travay. Kòm m tande yo anonse y ap al fè sekrè de dwa, an nou gade si se vre, paske a mèt repriz se pale mete la. Men yo di y ap travay, lè m kontakte ekip la yo di y ap travay. An nou gade si fwa sa y ap reveye e nan koma yo ye la.

Pa yon koudeta elektoral mete Aristide sou pouvwa a, se sèl 91 nou ka di jiska koudeta 30 septanm nan te genyen aparaman yon ti demokrasi k t ap fèt paske te gen paleman, bagay se sa k ap fonksyone eksetera. Men depi lè yo retounen monfrè Jean Bertrand Aristide se. Lanokrasi se yon maryaj e sa nou rele demokrasi avèk e dikta diktati e se yon maryaj wi se yon maryaj anaje wi e depi mesye Clinton e sa fami Larry Clinton 7 vipè enplante nou e non enpoze nou pito mesye Joseph Michel Martelly eske ou konprann nou antre nan sa nou rele oklorasi. Oklorasi a se demokrasi a ki dejenere an kawo politik. Lit kotidyèn antre nou menm, youn lòt ap tchwe lòt, frè ap tchwe frè, ou wè sa k ap fèt la avèk mesye jèn gason nou rele bann zame yo, m pa vle rele yo gang vre, k ap fè moun vole gagè, kouri kite kay yo, mete dife nan kay yo eksetera. E sa kap fèt ankò ki pi grav nan tout bagay se se pa la fòs, se fòs kap mennen peyi a jounen jodi a. Sion spectaculaire de l'ancien sénateur par le parquet anbè tribinal premyè enstans de Pòtoprens. ki te gen nan tèt li Maitre Frantz Monclair, enben li te souke peyi a, li te souke anpil moun, twal la pa t rete entak. Ki vin fè ke se se senatè a libere e nou wè debakasyon li nan plizyè zòn sitou Dèlè Nip, deba te kontinye chofe Dèlè Medya,

Piske yon bon pati jan m t ap di nou semèn pase nan entènasyonal la remèt an kesyon liberasyon sa e anpil gwoup moun tou remèt an kesyon moun k ap gade liberasyon sa e arive rapò dankèt sa rapò sa de FJKL sou dosye sa ki fè jimlaj la jan m t ap di w ki t fè deba vin vrèman chofe donk

Ansyen senatè a fè deyò sou ki baz de kiprevyen depi mannigans e li deyò e apre rankont sa sa se enfòmasyon ke map ban nou enben minis lan mèt Patrick Pélissier pwomèt pou yo retounen Avèk dosye sa a, li pran angajman pou mande pakè a rewè dosye a, revize dosye a, le dossier de l'ancien sénateur Nenel Cassy. Kijan n ka gade rebondisman sa a? Kisa n dwe konprann de rebondisman sa a avèk se.